Bon, ay bobo, e ba isye, bata la chanje zon, koman nou ye, koman pitit nou ye, koman nou do mi, ba yo preske bon pou nou, aske m te pale nou, mwen ba moute la, ifou gome si, ba m voye moute. Yo tap pale de snaypè snaypè Pèp ayisyen gen yon pwoblèm Pwoblèm nan se yon pwoblèm sèvo E tèt nou lave depi nou fèt San reflechi nou voye nenpòt moun moute Apre sa nou nan mizè Bay snapè sa te banm pwoblèm Yon nèg pa ka ap sèvi Lapolis pou lap sèvi e pwoteje pou lap pale klè konsa e gen anpil moun ki pat kwè John Colón Morvan te chita a misye poul pale avèl e zafè se la tou yo pral wè John Colón Morvan te di yon seri de bagay yo kòmanse verite mwen menm pat jijel. Nèg kap voye manda Ay depi je pran kou nen kouri dlo Pase se la m vin wè tou Gon seri bagay li tap di yo verite Pase si nèg la konnen fò l pale Konprann Depi w voye dlo w pa mouye pèsonn Moun ki santi l mouye a sèke gon pwoblèm Ou konprann? Pèp ayisyen tou, nou banm pwoblèm, m pral di nou kòman nou banm pwoblèm. Nou renmen met tèt chen sou zorye. Mwen menm kòm ayisyen, pou tan m fè m ap viv nan peyi etranje, m pa janm met zorye anba tèt chen. Si yon chen jwenn kanson m, se pandan m tann li. Lèm te ayiti li jwenn li l metel sou li menm pa met pason sou chyen chyen rele chyen deja premyèman nou fon pakèt erè lè kanpay Michel Martelly nap rele banm tèt kale banm tèt kale sa yo bay lajan sa yo lave tèt yo. banm tèt kale men kounya men nan kisa tèt kale mete nou yon mechan dou li ye yon ansyen junky kisa yon junky pral fè pou ou depi l jwenn bòz li poul fimen l jwenn kleren l poul bwè l jwenn masisi l poul fè zafè pèp la nan mizik la misye te distrè nou se vre men nan kad prezidansyèl nou pat gen dwa voye misye monte tou li vin cho pou nou li vin di pou nou paske. Bagay prezidansyèl, bagay ministeryèl, se yon bagay wot nivo li ye. Se pa tout jan de moun ki fè bagay sa yo. Nou menm Ayisyen, nou voye nenpòt moun monte. Laplipa ladan nou, pou manje, pou degouden, nou vin tounen sendenden, nou voye nenpòt moun monte. Ki vle di bagay yo pa fèt konsa. Depi w moun grangou ou ka fè tout bagay, si w pa ka kenbe grangou ou pa ka ou pa ka yon moun tou, ou pa egziste. Pase ou gen dwa gen lajan, ou gen dwa gen manje lakay ou fè yon jou grangou wi pou w wè si w strong, pou w wè si w ka kenbe grangou. Men pwoblèm Ayiti a, gen moun ki pa renmen lè m di sa, se yon pwoblèm ti visye, 90 pousan pèp la gen yon pwoblèm ti visye. Se sa k kraze Ayiti. ki met ayiti nan katyabonbe sa wap gade yon nèg prezidan yon peyi li pran Laurent Lamothe kale tèt li sou konn maklouklou nan mouda mèt jaden byen jòn sou konn safran anpi pèp la nwa pi mal kon kawotchou machin nèg yo ap fè lajan blakawout nèg yo ap fè kòb nèg yo gen biznis kap ba yo lajan yap vann dwòg jiskaske yo vin gwo pakèt. Fatra gabich yo mete nan figi moun izo di lapli vite lòm e nèg sa yo m toujou di nou kaka yo poko menm chèch andeyò se pran yal pran yo pou vin fè latwoublay nan je pèp la epi yo menm yap banboche pèp la menm ap pase yon mizè nan lapli nan solèy bon si w gon peyi menm kabrit avèk chen al anbasad al mande viza sèki ba la mele. Konprann men kounya gade sa kap pase mizè kanal nan kò nou mizè izo ti lapli lamò sanjou bobistò ou konprann ki vle di bagay bagay yo gon jan pou yo pou yo ye yon peyi rete yon peyi yon pèp rete yon pèp se pa nenpòt moun ki parèt avèk de sak diri. Kèlke moso chicken vin ba nou anpi pou nou vwe eh tèt kale tèt kale sak tèt kale a gen moun ki pa konn tèt kale a gen moun ki pa konnen Michel Martelly a kiyès ki Michel Martelly a gade nan etal mete nou pou nèg ap bay bandi galil Laurent Lamothe ap òdè 200 galil pou bay vakabon vin touye yon pèp kòm etan yon responsab. Li pa fè sans. Ba yo gon lè pou yo chanje, gon lè pou yo fini. Cent ans pou volè a, un jour pou mèt la. Kounye a yo tout nèg gen dyare yap pouse kaka. Yon lòt moun gen dwa pa menm jwenn papye pou l al nan twalèt paske nèg sa yo fin òdè tout papye ki egziste. Lè nou kite ti memwa gwo lide, anpi Ayiti ap avanse. kelke jounalis nan travay sa tou si yo fouye yap jwenn vann peyi machann peyi antre frè avèk sè yon ba sa al komanse ba moun problem ki koz yon diaspora vin ajenou kote lap viv la tout sal fèl depanse la li serel la ou gon pitit ou fè non peyi ou pa kal moutrel peyi papal peyi manmanl. Paske 90 pousan ayisyen analfabèt, men pandan se tan analfabèt, fò n ka konnen nou pa bèt. Ti ponyen k pran pòz yo gen lespri a yo pi sòt ke pèp la. Yo pa kwè nan chòk an retou. Chòk an retou konn fè w mande lanmò anpi lanmò a di o mwen menm e pou peye sa w fè m m pa p vin antere tèt mwen pou ou. Yon seri de nèg k ap jere yon peyi ki pa fè anyen ki bon pou peyi a, ki pa voye peyi a okenn kote lemonn ap gade, yon pèp ki fè listwa. Pa gen youn ki ka chita pou l di yon lòt sa w ap fè a l pa bon non monchè, fè enpe kite enpe, tout fè menm chemen an. Yo pran pèp la pou yon ti agonyon, mete kanaval, mete rara, depi moun nan fin danse, l fin gouye rara, l fin chwe, l fin bwè kleren, fimen krak. Kounye a, pèp la vin tounen yon TV, moun nan chita l ap gade, l ap ri, li di gade eta yo. Eben se konsa Michel Martelly te pran pèp la. Michel Martelly fin tèlman itilize pèp la. Kounya l bezwen pwoteje pouvwa l la l pran Jovenel Moïse jis andeyò pou vin fè l prezidan se yon fason pou l te ka toujou ap jere Jovenel Moïse kòm etan yon nèg sèvo kòm etan yon nèg mòn ki gen lespri li di non monchè e mwen k chèf isi a ki koz Sa vin mennen Jovenel ale kòm etan ti sèvèl. Paske lè w moute yon pouvwa, ou pa kenbe moun ki te la avan an nan pouvwa w. Ou moute avèk pouvwa pa w, moun pa w, moun ou santi w sef. Se kou kreten sa a misye jwe. E misye te konnen gen moun ki di l veye zo l, epi l lage kò l konsa. Ou pa ka yon prezidan pou w al rete atè a la. Pou al rete atè a la, pa gen yon moun Ayiti ki kalifye pou pòs sa yo. Se pa nenpòt fatra pou pran pou bay yon pòs kon sa. Fò moun nan kalifye pou pòs sa yo. Gade a letranje. Tout moun mete tèt menm si yo nan politik yo mete tèt yo ansanm pou yo jere peyi yo. pou yo fè moun santi wap viv yon kote pa gen peyi ki pa di men ayiti pa se la lisifè al abite vye michèl mateli monchè padon bondye men m oblije dil jan ayiti te dous divalye se pa bon l te bon non men li konn fè diplomasi diplomasi aletranje politik aletranje se diplomasi l ye men politik An Ayiti se ipokrizi ki koz peyi a pap janm avanse. Ale m paka yon machin se bak li gen sèlman, li pa gen avan, men pa gen fiti tou. Se pa konsa peyi mache, peyi a gon jan pou l ye, l gon jan pou l mache. Ba moun ki deyò yo yon fason pou yo antre lakay yo pou yo al distrè yo tou pase peyi a pou nou tout. Enben, nan pèp visye, nou tonbe nan tchouboum, nou tonbe nan pololo. Mwen mwen, maten li vini, oh, banm tèt kale, tout moun se mette manifestasyon, tèt kale, tèt kale, men sa tèt kale ba nou. Li ba nou pyas, lò kale tèt ou, avye jilèt ou ye. Li bò pyas, enben maten li pi mal kon jilèt ou ye. Li pi mal kon jilet wi. Men kounye a nou tout nan kouri. Men nou gen chans toujou. La, m kwè leson sa, li pral chita nan sèvo nou, li pral chita nan kran nou, ouvè tèt nou. Pou l chita nan kran nou pou n gade ki manbo oungan k ap kanzo nou. M te toujou di nou sa. Vye snapè, yon fatra. Yon gabich dezapwouve lapolis li pa chèf li pa anyen epi John Colin Morvan gon pakèt moun ki te gentan kont li pou menm sniper bullshit sa kilè nap konnen nou se moun kilè nap konn istwa nou kilè nap konn kote nou te soti kilè nap konn sa nou ye. Nou fon pak, nou fon gwo istwa nan mond lan menm jezi kri kontan men kot koman nou fè kenbe l nou pa kapab fatra pa jere pousvwa pòv pa jere pouvwa lè pòv moute sou pouvwa se pòch li l plen l bliye si te gen moun ki egziste li pran fanmi l zanmi l vòlè parèy li pou l manevre peyi a epi li pa fè sa k bon. Pran madanm ni yon vye gwo vye bout foufou, yon gwo vye bout krapo bòga, mete la vin voye kaka nan figi moun, pitit li ap gaspiye, madanm ni ap gaspiye, li menm l ap gaspiye, l ap fimen krak, l ap bwè kleren, l ap pete. Nan miko lap gouye lap fè ti simòn anpou yon nèg konsa nou pranl poul metel poul jere yon peyi kisak yon peyi kisak yon pèp son ti bebe liye peyi a son ti bebe pèp la son ti bebe yo pa di ou pa vòlè ou gen dwa vòlè ou gen dwa fè sa ou vle men fè yon pe kite yon pe pa kenbe mayèt la nèt. On bann ki dous tout moun renmenl li dous men depil jwe fòl kanpe men nou menm nou pa kanpe menm vye andre michel li menm ou ta on ti bout kann li menm ou ta on maklouklou nan mouda on mèt jaden nèg a lèd pase fout pitit defanm fè vye sa yo ki nan tèt peyi a. Vye donm gato bayakou li plen yon bokit kaka li fè 6 mwa lap kaka nan bokit lap manje kaka lap benyen nan kaka kounya vant li vin tèlman plen li vin tèlman santi bon li pran tout rès kaka a lal benyen la chanm nan avèl vye grasa delva yo depòte pou 2 paspò etazini li rive an ayiti li senatè l depite. Kibò nan piyay la? Epi Franck Etienne kòm yon ekriven gen tan dòt moun ankò ki ka jere, yo pap ba yo l pase yo mete pil fatra sa yo pou lè yo bezwen grennen kaka yo boute sou tèt fatra pou yo grennen kaka. Paske son pakèt tèt poul yo ye, tèt yo pa gen anyen ladann. Ou konprann? Men pèp ayisyen fò nou konvèti tèt nou. Nou pa bezwen, ou pa bezwen al lekòl pou gen lespri. Bondye pat fè moun al lekòl. Jezikri pat al lekòl. Men sak nan kràn tèt li a pa gen moun ki ka retire l. Menm nan peyi etranje, anpil moun pa al lekòl, men yo gen k pale angle pase rat. Bagay yo se don yo ye. Ou konprann? Apre François Duvalier, Jean Claude Duvalier, pa janm gon bon moun ki moute peyi a, avèk Henri Nanfic te kòmanse fon bagay nou ti, nou depòte l, nou fout li koudeta l ale. Avèk tout sa l te jwenn nan depo, li fout tout a vil pri. Anpi l ap bwè kleren l, tout peyi a bèl. Nèg sa yo, menm jan lakay yo sal, kè yo nwa. kè yo pa bon an, yo fè peyi a konsa tou, anpi yap vwayaje moute desann, yo pwenn fè krèy avèk ti bouzen sal, yo pa menm gwan anyen nan tèt yo, bann tèt koulèv, tèt sèpan, tèt poul, tèt rat, tèt ravèt. Se la nan Florida, Sunrise, lè Michel Martelly fin fimen krak, li fin sou, ap dòmi nan banbòs. Tout bagay, anpil moun konnen. Anpi nou vin pranl nou metel la chita. Yon paspò ameriken nan moudal, anpi ou vin jere yon peyi. Ou pa ayisyen ankò. Dorijin ou pa ayisyen ankò. San ou ki ayisyen. Yon peyi piyay, tout moun fè sa yo vle. Fatra sa y arete la, se li k met. Eli eli tèt bagay lanmò jovenel moise jovenel moise mouri pou kreten depi ou prezidan ou sipoze strong ou sipoze gen kan paw wap moute wap viv sou kont Bondye sèlman Bondye diw ede tèt ou lap ede w kounya gad kotel mete w gen bagay wap di Fòw gen backup, fòw gen moun ki kanpe dèyè w, ou pa gen anyen sou w, ou konnen w te gen yon bagay sou w men w pa gen anyen. Ki fè fatra sa yo elimine w mal, tiye w mal, yon peyi tèt anba avèk gang, moun sal, izo, kisa ki izo, kisa ki vitelòm, lamò san jou, pakèt nèg andeyò, nèg sal, fatra, yon bèl peyi konsa. Bagay sa fè chen fache. Bourik fache chen fache. Ou konprann? Peyi a pa gen dwa ap mache konsa. Peyi k pi mal pase nou yo, yo gen, tout peyi gen pwoblèm, men pa Ayiti a, li, li, li, li pa bon menm. Pa Ayiti a, m pa wè ak ki yès Ayiti ap goumen. Kesyon de lajan, lajan, lajan. Nèg la bliye ki sa kon pèp, ki sa kon peyi. Lajan. Pèp la pa bezwen anyen. Ba l travay, ba l manje, ba l limyè, ba l plezi. An pou menm kale bounda w. Fè peyi a bèl kale bounda w. Menm jan Etazini. Menm jan yon seri de lòt ti peyi. Pou ki sa nou oblije kite Ayiti nan viv Sendomeng? Paske Sendomeng fon gen yon bagay serye lakay li. E nou fè 28 an nap okipe l. An serye mesye. Si dcpj jan l rele a. Pase lè m t ayiti m pat konn tande non sa a. Ap fè yon bon travay. Li sipoze fè travay la akiledwa. Ayiti pa gen jij. Li pa gen dirijan. Tout moun se vòlè. Yo renmen non an. Konprann? Mache vwayaje, boule lajan, nèg la pa ap vin nan peyi etranje li gen 6, 7 nèg dèyè l, pou kisa? Ki sa w te ye? Anyen. Pòv pa jere pouvwa. Pòv pa sansib pou moun. M sonje kote m te ye, mwen menm m pral fè entèl menm jan avè m. Non, lavi a pa konsa. Si America te menm jan a tout peyi pa tap gen moun mal fèt vin nan peyi a yo se de moun kochi men longè dyòl yo men longè dan yo yo mache mal pi mal kon monkey blan an apresye w li ba w respè pase se dwa l pou l jere mond lan pou l mete w klè m pa bezwen pale w pou Ayiti ou konprann sa m di w. Men gon bagay ki di w bat chen an tann mèt li. Chen an gen mèt. Pase si w moun pa gen moun ki pou pale pou ou, ou se yon moun mouri wi. Yep. Dèfwa bagay yo chanje. Fò sitiyasyon sa ale kote l dwe rive, yon destinasyon, yon tren ap kouri, ap kouri, ap kouri, ap kouri, yon lè fòl stop, men Ayiti, nèk sa yo pa janm stop, yo pran lajan karibe, boum, y ap jwenn 2 milyon dola, separasyon, yo chita sou tab, separe lajan, pèp la menm la y ap bal degouden pou l fè manifestasyon, yon pèp ki pa respè, eskize m pèp la, nou sòt. Yon bagay pa bon, retire l nan figi nou. Nou plis ke leta. La polis nan vòlè, la polis nan masisi, la polis ap fè kidnapin, chèf de la polis gen baz li, premye minis gen baz li, sa gen baz li. Bullshit no good it's not the life ba peyi a yon chans tout kale Abinader ap kale boundal la li gen bakòp gwo negosye ayisyen yo dèyèl li bay gwo lajan tou pèp la pa wè sa tou. Ou pa wè gen moun ki tèlman grangou, l ap veye moun pou l pase anba fil pou l al achte vyann santi, vye ze pouri, vye poul mouri. Se pa fòt li. Se jan nou mennen peyi a. Si Abenadèl te wè gon chèf k ap dirije Ayiti, li pa t ap kanpe konsa. Pase li wè se yon pakèt anba ti vant. Yo pa bouzen, yo pi mal ke bouzen. Depi yo wè lajan, tout plim je yo, tout anba ti vant yo kòmanse bat. Se la, la, anpi yo di jan. Yo bliye si yo gen yon peyi pou yo dirije, si yo gen yon responsablite. Moun sa yo pa ka jere timoun, yo pa ka jere madanm yo genyen. Si yon fanm pran nèg sa yo, l pran yo pou mòso lajan. Ki dyalòg moun sa ka fè? Lè yo bezyen vòlè, yo kòmanse fè yon diskou an kreyòl, anpi yo vin tounen l an fransè. Sa ye, lè yo bezyen vòlè, pase pi fò pèp la pa pale fransè. Anpi yo konplekse, pi mal ke Lafrans, lang nan se pou li a. Ki bò peyi a prale? Tout moun ap fè dilatwa. Men pa gen youn ki di, ann pran konsyans, mesye ann chita nou fè yon table ronde, ann pale, ann sove pèp la, ann sove peyi a. Non. Lajan. Vye Andre Michel sanble yon bout kaka k sou tèt mòn la sèl k ap gingoll anba, ap maltrete yon pèp. Ki sa sa yo te ye? Lè m te timoun m t ap leve Ayiti m pa t konn jan de moun sa yo. Fatra sa yo m pa t konnen yo. Garbitch sa yo vye sandal pyese sa yo kole boyo sa yo pat konnen yo Nouvèl jenerasyon Ayiti a pa bon Tout lòt peyi ap fè efò menm lè yo gen pwoblèm mwen pa ka wèl Pase lè gen deblozay Ayiti se biznis li ye pou nèg yo Se yon biznis li ye pou nèg yo k pa janm fini. Men kounya la a, blan ap pran responsablite l. E nou pa t bezwen blan pale pou nou. Nou te ede blan goumen. 150 moun te ede blan goumen. Bagay yo se diyite l ye. Yon moun fèt pou gen diyite, ou fèt pou gen sousi, ou fèt pou gen nen. M pa renmen lè m ap mache nan lari pou moun ap lonje dwèt sou mwen. E mede moun etazini. Mede moun ayiti. Lè moun ap lonje dwèt sou ou l pa dous. E michel mateli tap fè kè moun kontan nan mizik. Pèp la menm tal chita sou tèt yo yo met bouda yo anlè. Men yo pat konnen sa yo tap jwenn. Mateli vin plen pòch li. Li pran masisi parèy li roro nelson. Pakèt vakabon sal ti mandyan ap vann mouda yo bay mateli pou lajan. epi zo pwason an la li genlè pral koke nan gòj yo la pase pa gen lapriyè k pa gamèn pa gen bann ki kòmanse jwe pou l pa kanpe pa gen mizik ou konnen mizik la dous wa rekòmanse l ankò men e pa menm son e pa menm bagay lè sa fè gen orijinal. Gen yon vye bagay. Gen kopi. Michel Martelly se yon kopi moun. Yon san konsyans, yon san pidè, san diyite. Ni li menm ni pitit li a kap fè grimas, kap vòlò lajan moun. San redi a, kap pran byen, san swe moun. Pou plen pòch li avèk ti vòlè parèy li. Pou mwen menm nou pa anyen nou pi mal ke chien paske chien gen valè pase nou bann koulangèt manman nou bann ayisyen sal ba pèp la yon chans poul viv bann fatra bann kabich bann chien pran ze bann awouya awouya de grenn gòch Michel Martelly Roro Nelson ou pa wè lopital la. Kaka sa te dwe mouri deja wi. Bann bann vendeur de peyi. Bann ti sousou. Bann soufrisken. Au superlatif. Bann chien ankò. Karapat. Pinèz gen gen respè pase nou pase lè l kòmanse mòde w ou leve li p ba w vag. Bann sousèt. Peyi a si l pa gen lajan ankò genlè menm manmèl la n ap souse nou rale san. Ba peyi a yon chans. Nou ba tout moun a di sou nou. Se sak fè telman pa gen peyi, yo ba nou manje sosis kaka, salami kaka. Nou manje tout vye vyann santi sendomeng. Vye chou pouri, vye ze santi. Pase pa gen dirijan. Menm yo menm yo manje l tou pi mal ke kochon. Bann chyen. Ok pèp ayisyen. A bon antandè salut. Babay.